mosyon. Erreur ke manzè fè se ke sou li yo aranje yo. Men Fabiola Chéri son policière de 24 ième promotion. Erreur ke manzè fè se ke lal renmen avek Madoche ki kon ki son gwo kokenn chenn gang ki te gen nan laplèn e ke ki menm òganize evazyon anndan prizon kwadèboukè. Men wa gen kòb pouw. Men, lè dosye prizon an te vin devan nou, e Romain Moïse, ki te alatèt nan fè telefòn antre anndan prizon an, ke nou met dosye a deyò, gran chans pou nou, dcpj te fè travay li rapid, dcpj t al pran Romain Moïse Yo t antre enspeksyon jeneral la ak li. Nou bat bravo pou dcpj. An menm tan tou, nou te mande dcpj fò l fon netwayaj anndan prizon an. Nou te mande nou te mande direksyon jeneral polis la fòk yo al nan prizon an pou yo fon lavaj. E gras a Dye y al dèyè yon sèten Viktò andeyò. Paske gen de lè w pou w fè yon travay w oblije al dèyè yon grenn nèg andeyò k pa tèlman konn nèg Pòtoprens. Paske nèg Pòtoprens twò mafya. Y al pran yon responsab andeyò, yo vin mete lòt bò a ki responsab anndan prizon an. Epi, dikou misye fè yon netwayaj, li transfere nèg, li transfere nèg. Epi kounya la gon ti ale mye. Avantye gon ti seksyon nan prizon an yo yo òdone pou fon ti fouy. Plis yon bout sak telefòn yo jwenn anndan prizon an la. Li di sa m te vin di sa la. E dam sa ki rele Fabiola Chery a, se te li k t ap vann manje ak prizonye yo. Bèl ti manje, ti zèl poul di, èske w konprann, ti ki gen ti zizye ladan, ou konprann. Pafwa l menm netwaye trip li mete pase prizonye yo gon mòd li di m renmen trip. Menm lè fò l fè ti bèl ti bagay pou l pote bay prizonye. E manzè yo repwoche l dèske l vin renmen ak Madoche. E manzè le pire sè ke manzè asepte tout bon vre li te pot zam bay prizonye yo anndan an. Men sa k touye manzè a, se pa lòt ti detay li te fè a non. E prizonye sa yo tèlman gen mwayen nan men yo deyò a. Nèg sa yo nan prizon yo gen lajan ameriken pase m. Neg sa yo nan prizon yo gen lajan kanadyen pasem e neg sa yo nan prizon yo gen yo gen goud ayisyen pasem telman neg sa yo gen kob bandi yo map di nou pandan nou wè neg nan prizon wè yo pa gon anyen nan men yo ou wè gon seri de ti malere ki nan prizon menm manje yo paka manje a gon seri de neg ki nan prizon Nan penitansye nasyonal nan kwadèboukè se Gucci wi ki nan pye yo e pa menm jan ti ti ti ti ti ti ti endividi mal maske ki sou rezo sosyo yo kap fè pòz animatè m tande sèl animatè ki ki gen bagay ki rele Range Rover ki ki ki pa menm ka fè diferans ant Gucci chinwa ak Gucci italyen sal jwenn nan l prann ou konprann li pa ka fè diferans nan ou konprann ebyen nèg nan prizon yo Sa son 2 nèg ki gen kepi Gucci nan tèt yo, ki gen bout Loubiten nan pye yo. Enh! Nèg sa yo ki nan prizon aktyèlman la, paske kòb kidnaping, kòb kote yo touye moun, yo pran tout sa moun nan genyen, an palan menm de Sévère Joseph. E pandan m ap pale avè w la, Sévère Joseph gen on semèn anndan Sévère Joseph genyen yon semèn anndan prizon kwadèboukè a. E prizon kwadèboukè a gang ki rele gang Remi an, gang nan Remi an yon zòn ki rele nan Remi, gang nan Remi an kote Sévère Joseph soti a li gen se alye gwoup gang 400 mawozo a. E daprè reyinyon ki sot fèt nan wikenn sa la a, y ap prepare pou yo atake prizon an pou yo lage prizonye. Se gang nan Remy avèk gang 400 mawozo a. Pa bliye baz chen mechan, pa bliye baz pye bannann, tout nèg sa yo menm se charyo kazimi ki te nan tèt gang sa yo. E charyo kazimi dcpj met lapat sou li apre nou te fin denonse l. Bravo dcpj! E charyo kazimi sa a. m te deja pale nou se I nan USP, Inite Sekirite Prezidansyèl, ki detache ak ex chèf deta peyi a ki se Joseph Michel Martelly. E m te di nou ke misye son nèg, se yon nèg ki konn li, paske se nèg ki te kay pè nan Gonayiv. Gen de aksyon e pa men misye l al fè yo, men il est l'auteur intellectuel. Sètadi,

du G9 ebyen e menm jan tou ak gang sa yo nèg nèg nèg nèg sa yo nan chen mechan yo baz pye bannann ou paka pale de yo kòm yo yo kap faksyon kidnape moun touye moun ou paka pale de de de de de de de de pi gran chèf la ki rele Charyo Kazimi ki ba yo machin m te bay plak machin nan la zon reken palè nasyonal hein. Se machin sa k t al tire sou ti jèn ki rele Lanaj Sèjil la k nan prizon la jiskaprezan paske misye t atake gang Charyo Kazimi yo. Palè Nasyonal rele pandan l ap sot nan Karayib sot temwanye men mizè l ap pase si yo ka pote l sekou. Li sot nan emisyon nèg emisyon radyo Karayib la Lematen an, l ap desann anba yo met lapat sou li. Beng! Aktyèlman la l nan prizon. Pa ou pa yo pa repwoche l anyen. Yo pa ka repwoche l anyen men politik mete l anndan prizon. Yon jenn ti gason jwenn dezyèm pwomosyon. Ki mal n ap fè larepiblik? Pandan n ap pale la w tou yo tou pran Mafou sa k konn ap kritike pouvwa k nan etnoloji a yo tou mete l nan prizon la tou Tigwav. Jenn ti gason. Nèg la gen yon ti pitit ki pa menm gen yon bon simwa menm. Lè w fè sa a pou ki rezon? Y'ale di pitit pa nou menm ap byen mennen, ap byen dòmi nan, nan, nan limyè, nan tèl bagay. Epi youn menm, youn menm ap poze kesyon ke l bezwen, youn menm ap poze kesyon ke l bezwen pou, pou ke li byen ba l kouran, li bezwen ke pou tout bagay ap fonksyone l pa ka jwenn. Se sa li ye. Kon sa la repiblik prale. N ap di m nan, n ap di m nan de twa zan kot nou prale.
Où que vous soyez, suivez Haïti Côte Unie sur la radio BBJ Internationale.
Nan radyo karayib kap vin fè bri kap vin fè bri ah jovenel moïse son vòlè nou bezwen poul bagay non yo tout se enterè pèsonèl pa yo yap chèche Se sa, se sa nou menm nap chèche nou menm nan men nan men jèn gason, jèn fanm ki di yo se elit entèlektyèl nan peyi a. Nap aranje nou, nap fè listwa avèk jèn gason, nap fè istwa avè yo, nap di yo men pwoblèm peyi a, men jan l te ye, men jan l te ye, men rezon k fè l vin la jounen jodi a. Ou gen dwa di lajenès, pwoblèm peyi a pa kòmanse sou phtk. N ap di lajenès pwoblèm peyi a kòmanse sou Janklod. Men, pwòp pil kochon kreyòl nou te genyen yo, men sa yo fè, yo fè chèf seksyon yo nan kwen k plis rekile yo touye tout kochon yo pou enterè ameriken, pou ameriken te ka vin avèk kochon kolangit li yo vin ba nou manje ki pou ba nou kansè. Fò n di sa. Kounye a, kochon w ap manje a pil grès yo se kansè, tansyon, se sa l ba ou. Se pa t sa nou te genyen kòm kochon kreyòl. Fò w vin di lajenès sa se te yon sòt de bagay nasyonal. Paske alepòk lè jèn gason, jèn fanm pral lekòl, paran yo gen dwa vann de kochon kreyòl, twa kochon kreyòl epi yo voye pou ane lekòl la ou peye lekòl pou dis timoun. Ki nèg ki te leve andeyò la ou pat konn wè paran w gen gwo kochon lap lap angrese ki te konn manje ki te konn manje po bannann ki te konn manje zèb ki te konn manje tout vye bagay flè choublak hein ou voye sitwon devann li li goute l ou voye gwayav ou voye zaboka li manje tout sa yo se te bon kochon kreyòl nou te gen men apresa blan an voye jan l touye di kòmsi kochon ap ba nou maladi Kòm enbesil edikasyon nou pa fèt ebyen kisa nou fè? Nèg Divalye yo touye tout kochon kreyòl nou yo vrèman paske yo resevwa dè milyon de dola pou yo fè plezi avèk ameriken. Vwala mèdam mèsye lè nap pale on moun tankou manman krèy ki se Michèl Benèt ap vin ba nou repons. Dè moun ki patisipe nan kraze peyi a nan detwi pwodiksyon nasyonal nou. e sa yo l ye. Fò nou edike jenès la, fò nou edike jenn gason, jenn fanm. M p ap pran nan fo lidè k ap fè k ap fè bagay popilis ou gen yon ti bout fèm oubyen gen de gen yon ti bout tè e tè yo nou pa menm achte yo legal. S on seri de tè nou mete avèk yon seri de depite k nan leyogàn. Nou vòlè tè moun yo a ti pri bagay. Nou gaspiye nou vòlè nan men yo kounye a pou nap vin moutre moun pou nap fè moun fèl fè moun konnen ke nou se bon moun nou se bon moun nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou envesti nan peyi konbyen nou vòlè deja pou nal pou nal voye aletranje konbyen nou vòlè deja poun met sou non madanm nou a non pitit nou konbyen nou vòlè deja poun achte kay aletranje met pitit nou peye lekòl inivèsite pitit nou pou senkan deja aletranje konbyen nou vòlè deja. Kounya mi e e e m sot pran m sot pran on Jovenel Moïse la nan raje bannann, nan radote nan fè bannann kounya map nou panse m pral pran nan ze la ankò, nan nèg kap vin fè pòz ou gen fèm ze kap fè ze. Esa esa nou panse pe e peyi a ye? Esa nou panse peyi a ye? Anmwey poutan mwen menm map viv on gwo kote, m wè kote kanadyen yo gon seri de fèm e e vach pil bèf, m wè kote yo gen fèm kote gen pil kabrit, m wè kote yon seri de fèm ki chaje bagay ladan yo, poul k ap y ap koupe tèt poul, y ap montre w tout bagay sa yo. Nèg sa yo ret andeyò. Yo pa vin la ni senatè, yo pa vin ni depite. Yo voye pitit yo al lekòl pou vin senatè, depite si yo vle. M ka pran egzanp Bèna Drenvil ki la a, ki nan radyo Cogeco Nouvelles. Papa l se yon gran agrikiltè. Èske w konprann? Te konn fè pil bagay fèm andeyò, men misye sot isit, l al wè fèm papa l, men l pa melanje l nan zafè, kite papa l ap travay, li vin ap pale de politik la a, epi l tou ap fè edikasyon pou jenerasyon fiti la. Se sa m wè. Konprann? E sa m wè! Men afè w nèg ou senatè, ou senatè, ou chita la ap vin pran de twa grenn la, w al prete lajan nan ona, èske w konprann? Nou pa menm konnen tou si e pa boule n ap boule kòb. Hein? Nou pa janm konnen tou si e pa boule, si e pa blanchiman k ap fèt tou non. Sa vle di, fòk lajistis ta Ankete plis! On nèg gen dwa prete 60 konbyen milyon de goud ou la nan ona epoutan se blanchiman dajan wi, se mwayen wap chèche ou te vwe on seri de kòb sal epi wap blanchi lajan wi, tout sa egziste. Nou menm lajenès nou ta opouvwa on nèg ou di w gen fèm nou pa gen pwoblèm non men pou n al chèche konnen tout bagay. Lwa yon pwoblèm non. An ou panse ke yon nèg Reginald Boulos sa k prete kenpòt 800, ki prete kenpòt 800 milyon de goud non ke non kesyon de ona X, apre sa l prete kenpòt 70 milyon non ona Y, apre sa k prete 400 milyon non lòt ona k yo yo prete yo ba yon lòt ti non pou pou plaza, pou oto platza, pou deli mart epi pou tout vye ba vye bagay li yo l ap vann chiko l yo l ap vann nan. hein yap achte nan santo domingo vann ayiti a mesye m trouve sa m trouve bagay sa yo grav menn mesye m trouve l grav pou yon seri de nèg pap envesti nan pwodiksyon nasyonal pou yon seri de nèg ap achte chiko an repiblik dominikèn pou revann hein pou yon seri de nèg ap achte mango an repiblik dominikèn pou yo revann vagabon pou yon seri de nèg ap achte bannann. Poze ide nèg ap achte lèt an poud nan men Sendomeng pou yo vin revann nan makèt Ayiti epi pou wap dechèpiye lona bay nèg sa yo. Men m panse ke menm Reginald Boulos sa fò l ta wont de sa l ap fè a lè l gade pèp sa a k ap mouri grangou epi li menm pou l chita nan sèl ti ona epi pou l di se boujwa l ye l gen lajan on nèg li fòk byen misye plis ke 70 milyon de dola epi pou wap vin prete goud pou fè biznis ou poukisa ou menm ou pa aranje w ou envesti nan peyi ak lajan paw pito poukisa ou pa al latibonit ou pran yon 10 kawo de tè ou plante pwa kongo poukisa ou pa al fon batis nan andeyò akayè setyèm seksyon riral ou achte tout tè moun nan mòn yo mete yo travay. Poukisa pa pran pil lajan ou genyen ou achte ti elikoptè pou vide dlo pou peyizan yo. Ou prefere ret la vann chiko nan delimat, vann spageti dezyèm men nan delimat, vann vye ji sento domengo yo, vyann jina vann kola nan delimat epi vin prete 800 milyon de goud. Ti vagabon yo parèt sou kman vann John Colem o wi. Nap baw piblisite ona dyaspora Nap baw piblisite ona dyaspora Men fòk ou amelyore langaj ou Ou konprann Fòk ou amelyore langaj ou Lòt lòt ti vwayou yo menm Kèlke mwa de sla O on nèg tankoum ki gon ora konsa M te ka fè staff M te ka nan staf kominikasyon palè nasyonal sou rezo sosyo yo. Se sa l ye. Èske w konprann? Lòt la rele w li menm, Morvan m ta renmen w fè chwa wi moun ou ta renmen vin anbasadè nan Kanada oubyen konsil jeneral nan Monreyal la. Nou ta renmen w, si w te ka fè yon chwa wi. Ou konprann? Nèg a fon chwa. Yap tann wi pou m di dan. Men banm direktè Morvan non. Kòm se yon nèg ki etidye diplomasi a NDC epi ki te sedi tou, e frè m li ye, e te ban mwen l non, ban mwen l non nan anbasad Canada a. Oubyen nan, ban mwen l non la. Wi yo tap ouvè pòt la. Yo tap lave m tou wi. Yo tap lave m tou. Ou wè nèg kap pale la? Men frè l la fèt moute vin konsil jeneral la nan Montréal la la. Ou konn wè nèg kap pale la a ona ona ona tou fè nonm sa milyonè li sot ba nou piblisite yon milyon yon pwen konbyen mil goud esal ye dpi yap pale avèw ou tande yo di fon ti tann mwen fon fon fon ti tann mwen yap anrejistre vwa w ou menm lage vant ou non pou wè si ou wè ou pa sou rezo sosyo la ap tande yo. Oh minis epa lèm tap pale avèw lòt anregistrem sa w fèm la. Non monchè sanble madanm mwen k fè sa wi madanm mwen te la lè nou tap pale a m pa m pa m pa konnen non m pa konnen non m pral mande madanm mwen si l fè vwa w deyò l deyò nèt yo lave w la jenès ap rive a epa Morvan ki konn ap pale la a misye pa kredib monchè epa sa e vwa misye ay mwen gen de kote vwa m pa janm chanje menm vwa m gen dèyè mikwo a e menm vwa k deyò a paske lèm rive kèlkeswa kote a. Èske w konprann? Kèlkeswa lè m kote, kèlkeswa kote m rive a, lè, lè, e lè m pale, nèg la di, O! E pa yo bat bravo pou lajenès ki te la a? E vwa a wi ki fè m wè. Wi, se vwa a. A, e l pa ka chanje. M salye 1400 moun Facebook yo, 900 You, You, YouTube yo, m salye nou. Sa vle di YouTube ou YouTube pou patisipe lè w patisipe ou fè wè w patisipe pou w fè pou w avanse BBJ entènasyonal pou w avanse bat bravo pou lajenès e Morvan John Colem pou l ret toujou rete vivan finansyèman lè w sou Facebook la ou wè cash ou wè Zelle la se bat bravo pou lajenès li lè w wè pa gen pè patisipe n toujou ap mande ou gen dwa m pa gen etwal mwen menm bon la w ka patisipe nan plas etwal la.